Ebyen jodi a nou prezante ansanm avèk yonn nan pi gwo atis ki genyen Repiblik Dominikèn pou ki se Junior Fontaine, Powèt-G. Non pa m se El Vencedor de la Vida. Ebyen nou ap pran yon ti poz, n ap tounen. Ou menm ki ta renmen fè cheve w vin lis, w ap prale nan de salon Glossy, epi se la ke w ap jwenn nan Calle Fernandez Oriental, ebyen de Glossy Salon se la ke w ap jwenn bon ti cheve sa yo. Ebyen se konsa ke w ap jwenn li la.

Enben nou genyen pwodui sa a, enben li menm li se yon pwodui ki se ki rele Mega White. Si kèlkeswa moun ki bezwen l wap jis kontakte Rosy salon, enben w kapab jwenn pwodui sa. Li se pou moun ki gen cheve krepi, gade byen pou nou wè. Men jan cheve a ye, enben men kòman l vin mete cheve a. Sa vle di lè w fin itilize pwodui sa, li mete cheve a byen lis ba ou. Enben, kèlkeswa moun ki bezwen pwodui sa, wap jis rele nan.
Ebyen nou tounen ankò pou ke nou kapab prezante ou gwo atis sa ki se Junior Fortin, Power-G, Ebyen se konsa ke nou ap tou pase ou ansanm avèk atis lan. Ok donk salut. Bonswa e m trè kontan e paske nou envite m la nan kokenn chenn e envitasyon sa e mwen te resevwa lèt la epi m vin la jis pou n kapab reponn a envitasyon sa a. Donk, pa bliye ke ou nan Sabbat ou enjoy non? Ah non vin enjoy non. Donk, ebyen se konsa ke nou demare ansanm avèk emisyon an, ou menm ki lakay ou, sonje m te di ou pran ti chèz ba ou pou ke ou kapab chita gade, paske nou gen anpil bagay ke nou pral fè jodi a ansanm avèk misye, kesyon ke nou pral poze l yo li pral reponn yo, e m konnen ke ou menm w ap satisfè. Ebyen konsa, m panse ou deja prè la. Donk, Eh atis junior junior fò ten non eh nou konnen ke non datis ou se powerG eh poukisa powerG bon m panse anpil pwisans epi J ki se junior non. Kòm kòm si w te konnen e ke jan m di a m te konn rele tèt mwen kòm si powerG m sonje lontan lè m te nan Mwen t konn sim te nan le monde ou konprann sam diw lan, m te gen yon ti non rap lèm te konn ap chante ti rap nan epòk lòt e gran gran kòmsi gran atis yo tap chante bagay m di a map rele nèg master master. Konn sonje gwoup e black leaders e king passy lè original te rap sa te fenk parèt la sam lèm te nan monde lan ou wè sam diw lan bagay sa yo m tap tande yo men M di a, map rele tèt mwen Power G. Men, mwen vin, m vle vin chanje non pou moun pa di Power G te la lontan an, se vin lè li te la. Map rele tèt mwen Jay. Ok? On sèl J. Jay. Non, ki vle di, ki vle di depi jodi a ou rele Jay. Jay, Junior.
Donk, Power G, non, non, Jay. Nou menm nou pral kòmanse ansanm avèk syans kesyon yo ke ou. Pou konnen ke depi ou vini la nan Salvador Enjoy se fok non selman wap reponn kesyon ke nou pral poze yo e ou pral enjoy yo tou. Enjoy nou tou. Exactement. Donk yonn nan kesyon, premye kesyon ke nou genyen pou Mesye Jay se poukisa ou chwazi mizik pou ke ou kapab fè kom pwofesyon pa ou? Bon,
mizik li soti depi Lè, lè, kòm si pa egzanp, ou sonje nan tan lontan an, lè yo di w, depi yon tanbou frape oubyen yon mizik frape, oubyen ou konnen li di nan Sòm 150, Loure Bondye avèk tout sòt de enstriman, men m di, aa, fò m gen yon enstriman m konn jwe kanmenm. Epi m ale m chwazi batri, m konn jwe batri. Epi m fè ti sòlfèj nou.
Men m di, a bon, depi lè a? m chwazi mizik men gen yon bagay m chante tout stil mizik nèt nan anpil stil mizik men nan stil mizik m plis adapte m avèl aktyèlman la se rege a paske rege a baw yon sous denspirasyon li enspire w kèk fwa Ou wè nenpòt ti bagay k ap pase, epi w tande tchèp, tchèp, epi ou di, a, ban m lage sou sa. Ou konn sa tou la? Epi ou di, gad, moun ap pran filing ladan l wi. Epi m di, bon, m chwazi mizik lan, mizik lan s on, li vin sanse yon pasyon pou ou, kòmsi m ta di w, li, m pa vin konsidere l kòm yon pwofesyon oubyen yon lòt bagay, men m konsidere mizik lan kòm yon, pa egzanp. Son pasyon. Yon mwayen de.
Yon mwayen de. De sòti nan. De s'exprimer. Menm jan avèk yon poète. Difikilte lavi an. Menm jan avèk yon poète.
E powèm li an ki pasyone men li pran mizik la kòm yon pasyon. Ok. M enspire m, m pale avèk Bondye. Konprann anpil atis fè l e ou pran l konsa. Ou pa di l ou fè l pou biznis non gen moun ki pran l yo fè mizik la yo di biznis. Yeah. Men e pa sèlman pou biznis la. Ou pa di w ap choute sou djakout la non.
Wè epi e konsa e di nou pran mizik lan e Bondye ba nou don an e non sèlman tou nou pran mizik lan li kapab e li itil nou men li enspire nou tou e nou se sèl fason tou nou ka bay Bondye glwa. Ok donk m byen renmen pati sa paske Sòm 150 li menm li byen di l trè klè. Louwe Letènèl an tout sans e an tout tan.

Graj lò ka pran graj e ou chante sou li. Wè paske mwen wè dominiken yo se graj kikikiki. Wi yo graj yes tout se stil mizik yo. Ou pa ka kont sa chak moun gen yon kilti. Ou konprann sa m di w lan?
Yeah. Ebyen nan sans sa nou santi nou kontan pou bèl repons ke ou bay Televidente yo.

Se ou sanble yon nèg ki pa jwenn difikilte menm nan mizik kèlkonk. Sitou ou konnen anndan legliz kòman bagay yo ye, m konnen se kretyen ke ou ye. Se ki difikilte ke ou rankontre anndan legliz ou, sitou avèk pastè legliz yo e epi pou n sòti pi, pou n ale pi lwen, fanmi ou epi zanmi ou. Ki difikilte ke ou rankontre nan sans sa a?
Mwen jwenn anpil difikilte jis pou m ta avanse nan levanjil, nan mizik sitou. M jwenn anpil anpil difikilte. Difikilte nou jwenn parapò avèk, nou pa jwenn anpil difikilte avèk pastè sitou. Men difikilte nou konn genyen kèk fwa se ankourajman mond evanjelik lan pa ankouraje. e jèn yo kap evolye pa egzanp jèn ki gen talan yo jèn ki konnen kòm si m ta di w ki konnen yon bagay nan mizik ki di ak ap gaspiye talan an epi moun deyò yo oubyen moun djaz yo yo konn vini yap envite w tout sa yo di ki koupe yo yo konn sa ou vle di lemond nèg monden yo nèg ki nan mond yo dèfwa tou yo konn pa egzanp sa yo difikilte tou imajine w kiyès ki ta renmen soufri pa gen pèsòn moun ki ta renmen soufri men ou konnen te gen yon Bondye ki te mouri Ou oblije Ou soufri paske ou konnen ou gen yon esperans pi devan men si se kòmsi se pou legliz pa egzanp ou pa tap janm kapab avanse ni nan mizik ou pa tap janm ni fè efò konsènan paran bon pou kote paran m pa gen anpil oken difikilte men sèlman M konn jwenn ti difikilte pa egzanp pou gen lanmou fòw gen lanmou pou fè mizik lan fòw gon ti bagay sou wè sam diw lan sa vle di mwen pa twò kòmsi jwenn difikilte janm ta di pa rapò ak kot pastè nou e lòt moun ankò men nan legliz ou jwenn se sèlman ankourajman ou pa gen se sa ok difikilte ou konprann sam diw lan pa egzanp ou pral fè yon albòm pa egzanp ou pral fè yon albòm ou pa jwenn ankourajman. Ou oblije. Ou bay sa vag.
Ou preske bay vag, ou preske abandone sa epi ou di a, m pap ka, m pap kapab. Paske moun yo pap achte l. Ou konprann sa m di w lan? Moun yo pap achte albòm nan, yo pap ankouraje w. Ou mete yon konsè, e pa fasil w ap wè yo vini ankouraje w. Ou mande legi, ou mande pastè a legliz nan, ou di a m ap gen yon konsè la tèl bagay, a non. E yo gen tèl pwogram, yo pap kapab bay li, yo gen tèl pwogram, yo gen tèl bagay. Pandan se tan, si yo tande Lucky Dube ap vin jwe la, yo tout ap vini. Oh, pa vini. Yo pral an kachèt, yo pap kite moun konnen non. Yo pap kite moun konnen. E ke nou pap fè kritik non, men son reyalite li ye. Gen moun nan ki legzanp prefere ale nan bagay payen ke yo vini. Oh, ann pran egzanp, lè tankou nou di nan peyi sa nou ye la, lè yon atis Romeo Santo ou byen gen yon atis e e Ou toujou tande lè Tchayad. Kap jwe Nobela yo, Tchayad, kap vin la kap vin jwe, konprann sa m di w lan, yo enterese a li. Men ou byen yon fim ki fenk soti wap wè yap enterese a li. Men vini nan bagay Bondye kòm si pa egzanp ankouraje yon jèn, ankouraje yon atis kretyen li fò e difisil.

Li gen youn nan bagay ke Jezikri te di, ke li t ap kraze tanp lan nan twa jou epi li t ap refè l. Gen anpil moun ki te kritike l nan sans sa, paske yo te di, yon nèg soti kote l soti, li vini pou l kraze tanp lan. Men pandanstan yo pa t janm konnen ke tanp sa ke l t ap kraze la, se te li menm ki t ap mouri pou nou menm, kò l se tanp lan epi li t ap resisite nan twa jou. E yo pa t janm konnen sa. Donk, e yo pa t bay valè tou a sa ke li te di l t ap fè an. Se menm jan tou, nou menm ki atis e ki ap travay pou ke nou kapab bay nanm yo e fason pou ke yo menm yo kapab sòti nan difikilte, nan pwoblèm ke yo ap rankontre nan lavi yo. Paske avèk mizik e m panse ke Gen anpil maladi ki kapab geri. Malgre sa yo pa konnen sa, yo pa yo pa bat pou koute mizik yo, yo pa bat pou ankouraje nou menm ki atis pou ke nou kapab toujou pote yon yon yon yon bon enspirasyon pou yo paske lòske ou konnen ke ou pral fè yon mizik epi ou konnen ke gen anpil moun ki pral ba ou ankourajman, m panse ke lè sa w ap enspire pi byen e w ap gen yon. Panse yon pou ke ou kapab kalm, pou ke ou kapab fè sa ke ou pral fè pou moun nan. Donk, se konsa ke nou, nou santi nou kontan pa rapò a repons ke ou bay, repons ke ou bay nan atele a moun ki ap gade nou jodi an. Pou ki sa ke ou menm se konsa ke bagay yo pase. Donk, jis, nou gen yon lòt kesyon ke nou pral poze ou, se ta va. Pou tout stil, rit mizik ki genyen. Ehm kòm ou di ke ou bay yon ti kal bagay nan chak hein. Poukisa ou chwazi chante reggae? Tann nou kite.
Bon e.
Eh ou menm ou lakay ou, ou tap tann misye reponn poukisa li chwazi reggae. Ebyen wap gade Savador Enjoy fòk ou enjoy tou. Ebyen se konsa ke nap pran yon ti poz, nap tounen ansanm avèk repons.

Donk, nou retounen ankò pou ke nou kapab jwenn repons kesyon ke nou te poze atis Jay. Ebyen, se konsa, pran san w pou ke w kapab koute repons ke atis Jay li menm li pral bay nou pa rapò a kesyon ke se, Poukisa pou tout ritm mizik ki genyen epi ou chwazi chante reggae?
Bon, tankou m te di nan, lè m te, lè n te kòmanse an, rezon ki fè m chwazi rege a, bon, e pa pou di m twouve l, m ta pral di kòmsi m twouve l pi fasil pou m chante, non. E ou toujou ka wè sa, epi lè w ap chante rege, ou toujou gen yon sous denspirasyon Depi ou tande ti son tchenp tchenp nan parèt ah fòk gon moun kap souke kò kanmenm oubyen fòk gon moun kap ou konprann sam di la sa vle di pou moun twò m di ah bon banm chwazi stil sa banm chwazi stil sa pou m chante m men sa pa di pou otan ke m paka m pa chante lòt yo ou konprann ou RNB an vini map chante l konpa a vini map chante l blues la djaz la map chante l gospel la vini map chante l janm di w lan E rap la, reggae a vini map chantel tankou jan ou konn di ragamòfin nan vini map chantel. Sa vle di, lè n di ragamòfin nan e pa lòt sans non, mwen di map ragamòfin, map raga. Ou konn sa m di la? Sa vle di, nan yon sans reggaeton nan vini nap chantel paske nou ou fèt pou prè, depi w son atis, ou sipoze prè a tout tout sak vini an. Ou konn sa m di w lan? Sa vle di Lè w son atis ou dwe son atis tout bon e pa yon atis tankou m ta di anba anba lè w di ou son atis tout bon sa vle di mwen chwazi reggae an m di bon m wè l son stil ki pwòp a mwen menm e depi m pa chante l kòmsi m santi mwen fè yon bagay m di a met sa sou reggae pito prèske mi tout mizik mwen te genyen deja m te konn chante l sou lòt stil m di a banm chante yon reggae banm met yon enstrimantal reggae epi m chante l. Wan neg stil sa m di bon li pi fasil yon neg ka met yon rit pou ou ke ou pral fò ou omwen si ou jwe si pou jwe konpa fò ou full enstriman fò ou full band men reggae a li menm depi ou gen basis ou baktè ou kibòdis ou oubyen yon lòt akonpayman yo kapab akonpanye ou ou jwe ti reggae w konprann sa m di w la. Men si m konprann byen sa vle di ke.

Atis yo yo Bon m pa panse atis levanjil yo konsa Atis levanjelik yo a m pa konn ki kesyon w ap poze so m pa konn join ou
Donk Eske yo di yo Atis yo bon m pa vle di vagabon yo yo gen zye toupatou men m panse atis levanjelik yo kòm Bondye di se yon sèl madanm yon sèl mari se Eske ou gen Eske ou gen madanm deja oubyen pitit kèlkonk m.
E pou byen di w, tankou m ta di, nou poko gen madanm, men nou gen yon fiyanse. E nou gen fiyanse byento, sa p ap pran anpil tan la epi w ap tande nou marye. E m pa di m poko ap gen pitit la non, nou pa konnen, lè Bondye vle. So, jan m di w lan.

pou lavi. Nou ta de ki ret di ou menm ki dèyè ekran w la ou menm ki te gen zye sou atis Jay ou pa gen bezwen mete w paske li gen yon sèl fiyanse. Donk m kwè nou preske rive nan moman pou ke nou kapab pran poz. Men nou gen yon kesyon ke nou pral poze w se konbyen mizik ke ou genyen deja Ou byen konbyen album poum paske atis la son atis entènasyonal son atis ki gen anpil tan se konbyen album ke ou fè deja epi eske ou kapab di nou kèk nan yo sa ou pi renmen yo epi sa ou vle moun yo tande yo tou
Bon ok kòm ou mande kòmsi konbyen mizik mwen genyen si se pou mizik m pa ka kontwole paske m gen dwa an jeneral sa son mizik Lalalalalalalala Sa son mizik Ou konn sa m di w la Fò ou di m konbyen tèks m gen k ekri E pou m byen di w se jis pou n enjoy paske enjoy n ap enjoy nou konprann sa m di w la pou n bay emisyon an chalè ou konprann depi w vin la ou s on atis ou pa ka pa met gete ou pa ka pa mete kè kontan pou moun ki strese yo ou konprann sa m di w la e sabado enjoy n ap enjoy e pou m byen di w ke mwen. Mizik va mizik mwen genyen m mèt di m genyen nenpòt 3 albòm prepare. 3 albòm ou. Albòm? Se pa vre.
Ou pa kwè sa? 3 albòm kòmsi m ta di w 3 albòm ki gen 14 mizik ladan wi e gen lòt ankò wi. E m genyen 3 albòm prepare men sa ki sanse fini m te ka di konsa genyen nenpòt 2 ladan yo ki fini. Ou konprann se triye map triye an, m di ah map met sa a sa pito, sim marye sa a sa lap bon wi, sim met sa dèyè sa a lap pi bon wi, ou wè sa m di w lan tèlman ou gen twò ou pa konn sa pou chante, e se lèm rive yon kote e se nèg la ap di mwen pa chante jodi a, m di ah m pa konn sa map chante non, map lage yon bagay, map fè yon bagay, pase tout tout bagay yo gentan prepare, tout gentan nan tèt mwen deja, ou konprann sa m di w, lèm rive m di ah met mete pista sa mwen pito, mete e e enstrimantal sa. Ou konn sa m di lan? Lè m di pista mezanmi e lòt lang wi. Mwen di pista ou konprann? Mwen di mwen gen enstrimantal sa pou mwen ou konprann? Wi non lè w nan Bondye ou konn tout bagay. Ou chèche mete epi lè w se Bondye lè se Bondye k ap fè Bondye fè tout bagay li a mèvèy. E ke jan w wè m di w lan e nou gen albòm ki prepare nou gen anpil e e e tit mizik. Komsi nou pa chante, nou pa renmen woy woy la. Wonn zanmi lan chante yon bagay ki klasik, yon bgy tout moun ka tande. Ou konprann kit ou te payen, ou te deyò, ou te anndan, ou ka tande mizik sa a ou konprann. Wap jwenn kap baw fòs, kap edifye w. Ou konprann, menm lè son grenn pawòl ou jwenn nan yon mizik, lap bon epi lap fòtifye nanm ou. Ou konprann sa m di w non? Si w dezole, si pa egzanp, ou bezwen bay Satan kou kout pye, ou konprann? Pwa manman w, si l kapab vin pile l, ou konprann sa m di w la?
Sa vle di, nou gen anpil, nou gen anpil, e nouvo albòm nou ap prepare la, li aktyèlman la li nan stidyo, e ke nou gen, kòman m ta di sa, 10 tit ladan l, ou konprann sa m di w lan? E nou gen yon youn ki di konsa, nou gen lontan sa. Lè n di nou gen lontan sa, lontan sa se tout bagay. Pa egzanp, lontan ou pa al nan gon seri de bagay ou pa al ladan yo ankò. Ou konprann? Nou sonje lè moun, moun, e Ayisyen nou ye. Wè, wè, wè, wè. Gen moun nan ki te konn al kay Ougan, li te konn al, ou konprann.

Bòkò pa manje kòb mwen Mwen gen lontan sa Ougan pa manje kòb mwen Mwen gen lontan sa Se Jezi k defansè mwen Sa fè lontan sa Se Jezi k ap gide mwen Sa fè lontan sa Se Jezi k avoka mwen M pa bò tout non M pa bò se rès la pou mwen Pou sa m bò tout la
Non non non non Mwen gen lontan sa Sa Ou panse ke Sa bon pou anpil nan nou hein. Se yon bèl tit mizik. Epi nou di nou gen tit kèk tit mizik ki di Senyè nou pa gen pèsòn. Sa vle di nou pa gen pèsòn vre si se pa Jezi nou rele. Men èske w panse moun sa yo ki ap gade la a yo pa gen pèsòn?
Si moun yo te gen moun. Ou pa tap janm aksepte tande emisyon an a e sèl jezi yo gen ebyen ba ou ti pale nan sa Senyè mwen pa gen pèsòn non Jezi Kris nou pa gen pèsòn non El Shaddai nou pa gen pèsòn non Lè pisin nou ajite ki pou ranvèse n ladann Elohim nou pa gen pèsòn non El Shaddai nou pa gen pèsòn non Lè pisin nan ajite ki pou mwen vèse m ladan. Ou konn sa nou la?
Lè nou di Jezi n ap rele, nou pa gen pèsòn, nou pa gen lòt moun ankò. Ou konn sa nou la? Ou vle di la nou menm nou menm jan ansanm avèk patnè ki te nan, ki te kouche bò pisin nan ki pa gen pèsòn epi Jezi vini l di l pran bagay ou ale. Pran bagay ou ale, pran nat ou. Pran nat ou ale.
Li di nan kèk kouple nan mizik la li di konsa. Nou pa gen, defwa ou konnen lè w gon moun lòt bò, yo fèmen telefòn sou ou, epi kòlè a rive a moute, yo di, ah entèl kap rele m nan, ah Ayiti, oubyen Sendomeng kap rele m nan, ah, m pa konprann, ou wè sa m di w lan, sa vle di pou m moute w, e, e, e, e, nou pa gen pèsòn vre. Ou konprann, si w konte sou pastè, ou konte sou, e, e, e, e, manman, fanmi, ba, non. Se sèlman Jezi.
Jezi sèlman pou konte. Se sèlman Jezi.
Donk, eh, m panse ke ou menm ki lakay ou, w ap enjoy ou ansanm avèk Sabado Enjoy. E ansanm avèk prezantatè ou epi nou gen atis nou Jay, mesye Jay li menm ki la ansanm avèk nou. E Ebyen nou gen anpil bagay ke nou pral pote pou ou toujou. Ebyen se konsa ke n ap pran yon ti poz, n ap tounen. Tchaw! Donk nou tounen ankò ansanm avèk Sabado Enjoy se emisyon pa w lan, emisyon ki fè w chofe an, emisyon ki rantre lakay ou chak samdi a 3 zè, 4 è. Ebyen, jan ke m te di w lan, anndan Sabado Enjoy, lòske nou pale de yon atis, se yon atis. Nat se yon atis ke li ye. Se yon atis ki kapab fè ou danse, ki kapab fè ou leve, ponpe. Ebyen atis sa a ki se Junior, ki se Jay, ebyen li menm li la li pral mete ou o pinga pou ke ou kapab danse, ponpe. Ebyen n ap lage ou ansanm avèk atis lan, ebyen se konsa ke nou pral pase dirèkteman ansanm avèk chante ke atis lan li menm li pral chante pou ou pou ke l kapab fè ou danse, ponpe. Ok.

Ooh yeah yeah Ou te renmen li? Moun ap renmen li. Waww sa fè lontan sa oh yo m renmen tit mizik lan anpil anpil anpil anpil e m panse ke ou menm ki ap gade lakay ou ou renmen mizik sa anpil tou ki se. Mwen gen lontan sa se Jezi defansè mwen mwen gen lontan sa se Jezi kap gidem e mwen gen lontan sa tou bòkò pa vin manje kòb mwen Menm lè mwen bòkò pat konn manje kòb mwen menm ma wout pou ou menm. Donk ebyen se konsa ke nou rive ansanm avèk fen emisyon an. Ou menm ki lakay ou m panse ke ou renmen sak sot fèt la ebyen Saradou Enjoy li la pou ke chak samdi a 3 zè, 4 è ou menm pran ti chèz ou vin chita, ouvri òdinatè an. Epi ale sou youtube ekri Salado enjoy ebyen la wap enjoy ou paske jodi an m kwè ke w enjoy ou anpil ansanm avèk Junior Fortin ki se atis Jay ok see you next Salado enjoy enjoy nou yeah avèk Salado enjoy nap enjoy nou nèt.